Kòman jan sa te ye pou lavi kapab rekòmanse. Vwala. Gen enfòmasyon ki fè kwè ke chèf gang sa ta touche pandan operasyon an. Eske lapolis ka konfime sa pou nou? Wi, efektivman, rapò ki vin jwenn nou fè nou konprann ke li atenn plizyè pwojetil, men etan done ke son moun ki an fuit, ou poko ka jwenn li pou w mete men sou li, donk nou pa ka ba w plis detay. Men operasyon an janm di w la, li pa kanpe, l ap kontinye e o fur et à mesure ke ap gen evolisyon, Popilasyon ap konnen, byen antandi, nan ki eta davansman nou ye nan seri doperasyon sa yo. 91 zam sezi pòt pawòl, èske zam sa yo san konte 2 minisyon se sou ansanm teritwa nasyonal la ou di mwens nan operasyon nou mennen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan?

Donk yon pakèt lòt aksyon men pli presizeman se nan gran fwaye gang kote lapolis fè entèvansyon deja nan peyi Kreyòl, nap pale nan Kenskòf, nap pale nan Gresi Leyogàn, nap pale nan Latibonit, donk nan Kongo santral, se pli presizeman a Mirbalè, se nan ansanm gran fwaye gang sa yo ke lapolis rekipere ansanm de materyèl sa yo.

Li trè enpòtan pou popilasyon an konnen mòd operatwa yo pou nan travay y ap fè avèk lapolis pou yo kapab plis an evèy. E se konkerir tèritwa yo a dè fen kriminèl, ensandye e mezon prive kon piblik, vòl a men ame, vòl a eskalad, vòl pa efraksyon, yo detwi byen piblik tankou byen prive, vyòl endividyèl e kolektif, e yo yo fè kidnapin, yo kontrenn moun ki kidnape yo pran manm nan popilasyon an e pou mede ede yo erije dè barikad sou aks woutye yo pou anpeche e pou rann aksè fòs de lòd yo difisil.

kolaborasyon otorite lokal yo, men osi avèk patisipasyon popilasyon an nan lit kont gran banditism sa. Naratif
ki te gen 2 mwa de sla ki te k ap esplike nou bagay materyèl la, pa gen naratif sa ankò, sètadi materyèl yo vini, yo la. Materyèl yo la e nou te prezante yo a zanmi laprès yo yè. Tout sa m ap di yo la se de materyèl ke nou prezante yè avèk ansanm de moun ke nou te arete nou te prezante tout yè nan yon konferans. M gen enpresyon ou mal konprann kesyon an. Ou mal konprann kesyon an. Materyèl nou te konn ap di ke nou pa gen ki fè nou pa fè operasyon, èske nou vann materyèl sa yo kounye a? Non, non, non. Non ok dakò byen sûr mèsi donk materyèl yo yo poko nou poko gen yo kantite nou bezwen yo nou poko genyen yo paske jiska prezan nou gen difikilte pou nou mete nou dan lè kondisyon maksimal ki pou pèmèt ke lapolis bay randman ke tout moun ap tann nan pou debloke sitiyasyon yo nap pale de deblokaj gran aks woutye yo e pou pèmèt kominikasyon entèdepatemantal yo rive fèt e nou poko gen materyèl sa yo E jiska prezan espas ayeryen nou yo, espas maritim nou yo, nou trè peu kontwole yo. E donk se, se, nou poko ka di, nou poko ka pale lapolis de lè, lapolis maritim tankou sa fèt nan lòt peyi, tankou nou, nou poko gen ansanm de materyèl. Men sa nou toujou fè, nou toujou optimize. bay maximum de rezilta avèk les maigres moyens qui sont à notre disposition, voilà ce qui est fait, men nap kontinye travay e nap kontinye adrese pi wo otorite nan leta a pou pèmèt la polis la jwenn materyèl pou l travay parce que fò l travay, mesye dam yo yo gen volonte, yo detèmine, yo vle travay, popilasyon an ap tann rezilta, wap wè nan kèk kote wap pase wap wè Gen de kote kanmenm lavi timidman kòmanse ap reprann e nan Channmas la w ap wè moun kòmanse ap pran lari, gran aks yo kòmanse ap debloke e nan Kenskòf pli presizeman se dè zefò konsiderab e se dè teritwa tankou Mòn Vya, Vya 1, Tè Wouj, Platon Godè, Vya 2, Lazontyè, Kafou Mawoka e Platon Kafe, Enpas Lalin, Mòn Mirtil, Mòn Janjak pou n site sa yo. Donk se de zòn ki de espas ki libere e ke non sèlman yo libere lapolis ap konsolide zòn sa yo de konsè avèk otorite lokal yo byen si menm si nou te presize sa yè genyen de espas ki ankò rete sou menas donk fòk moun yo fè trè atansyon de espas kòm mòn kavri depanse. Nan Koupi, Belo, Kikwa, Kafou Bèt, jiska zòn Ti Miska pou nan zòn Kajak pou moun ki konn fè wout sa ki mennen vè vè departeman Sidès. Donk se se ansanm de travay sa yo ke lapolis ap kontinye fè wè pou pèmèt aske popilasyon an sou tout tèritwa rive vake aktivite yo nan meyè kondisyon de sekirite.

Scoop! Sètènman fòs de lòd yo yo toujou sur le terrain, ou kapab remake son lòt fason dopere sè dènye tan, se pa rive nan espas yo epi chanje 2 kout fizi epi kouri ale non, fòs de lòd yo yo rete prezan, donk operasyon yo ap kontinye yap kontinye, donk bandi an pa rete sur plas lap bouje paske li kòmanse santil trake, E se deja kanmenm yon minimòm de satisfaksyon dan la mezi ou psikolojikman ou wè son moun ki trake, li pa ka rete sou plas. Men fòs de lòd yo y ap kontinye seri de batay sa yo wè e nou mande popilasyon nan zòn sa yo kolabore avèk fòs de lòd yo paske lè bandi yo ap tiye yo tiye tout kategori moun anndan sosyete a. Donk la grande majorité de la population ki vle mennen vi yo pèzibleman, yo gen enterè a fè kò avèk fòs de lòd yo, yo gen enterè a kolabore avèk fòs de lòd yo, pa ki pa pèmèt espas ke yo frekante sèvi kachèt pou bandi. Pa dwe gen kachèt pou bandi, pa dwe gen konplisite avèk bandi. Se yon konplisite pozitiv ki dwe genyen avèk fòs de lòd yo pou trake bandi pou popilasyon an rive jwenn kalm li, serenite li pou l mennen vi l trankilman, pou pitit yo ka al lekòl, pou gran komès yo kapab louvri, pou aktivite yo reprann nòmalman jan sa te ye pou lavi kapab rekòmanse. Voila. Enfòmasyon ki fè kwè ke chèf gang sa ta touche pandan operasyon an, eske lapolis ka konfime sa pou nou? Wi, efektivman, rapò ki vin jwenn nou fè nou konprann ke li atenn plizyè pwojektil, men etandone ke son moun ki an fuit, Ou poko ka jwenn li pou w mete men sou li, donk nou pa ka ba w plis detay. Men operasyon an jan m di w la, li pa kanpe, l ap kontinye e o fur et à mesure ke ap gen evolisyon, popilasyon an ap konnen byen antandi nan ki eta davansman nou ye nan seri doperasyon sa yo.

ke nou poko pare pou yo ba nou yo paske te yo te genyen de amenajman ki t ap fèt ladan yo. Eske yo ba nou tout machin yo? Eske yo ba nou tout blennde yo? Eske se sa tou ki rann nou boko pi operasyonèl? Pwogresivman, enstitisyon an kòmanse ap fè izaj de materyèl sa yo. Men, pa bliye, nou gen yon konfigirasyon jewografik ki patikilyè a nou, patikilyèman pou yon zòn tankou Kenskòf. Wè, e pou yon zòn tankou Latibonit osi, e ki gen anpil marekaj, wè, e se sa k fè 2 elikoptè t ap itil enstitisyon an anpil, wè, nan zòn montanyez yo kote bandi yo fè pwen de kachèt yo. Donk, se tankou pwovèb la renmen di l, Egari, o gran mo, de gran remèd. Jodi a la, E leta ayisyen bezwen soti de gran mwayen wè pou nou fè fas a sitiyasyon sa paske sa ki la a se pa yon bagay piti li ye donk se yon gwo pwoblèm ki merite rezoud e li mande de gran mwayen donk vwala e nou poko janm gen sifizaman de materyèl paske w ap remake kan menm e plato santral fò w ta ka voye yon dizèn de blende latibonit se ta va ranfòse. E blende ki la yo pa 3 pa 4. E le nò jan m sot di w la kòmanse ap gen dè sinyo kote dè dè dè dè dè eleman ap pral etabli yo a limonad pli presizeman pou ap pral konstitye dè fwaye de gang. Nou pale yè de operasyon de Jameson alyas Tapè ke nou arete nan Kap Ayisyen ki vwayaje, li pran bis la l'Okap, nèg yo vin gon lòt mòd fason yo opere, li pa mache ak telefòn nan men, li pa mache ak ankenn pyès didantite pou yo pa repere li. Donk men lapolis te an alèt, an evèy, yo arete l. Se nan odisyon l lap eksplike ke se li menm ki tiye ansyen komisè prensipal bak Evangelo ki te responsab kwadèboukè, se li menm ki tiye komisè prensipal plezimo, li patisipe nan kidnapin 2 trè grann pèsonalite deja anndan peyi a, dans les jours à venir na genyen pou nou bay detay sou sa plis, donk vwala se. Se tout kote sa yo nou bezwen ranfòse blende yo nan rejyon Dèpalm, nan Gresye, nan Leyogàn ke nou poko ka fè. Donk vwala, men kanmenm nou pap rete ap plenyen, n ap kontinye ak sa nou genyen jiskaske nou gen tout sa nou bezwen pou nou pèmèt aske gran pwoblèm sa nou fè fas a li.
Pòt pawòl kite m poze w kesyon sa byen rapid, GPPC eseye poze w li a 2 repriz, m pa konnen men m pa twò satisfè de repons lan. Kisa ki eksplike transfòmasyon pnh la paske an ryen de tan pase non pnh. Reyalite ke l ap fè fas a li, li pa t ap ka leve de bon maten pou l bay rezilta a li. Donk o fur et à mesure

wè pou pèmèt ke yo atake pwoblèm nan pou yo pou yo jwenn solisyon an. Donk si chak jou wap goumen sètènman fòw vin amelyore nan nan nan mòd operatwa ou, fòw vin amelyore nan nan nan nan jan ou apwoche yon pwoblèm. Piske gen amelyorasyon ki pote a tou lè pwen, ou wè sam diw la, donk sètènman gen e sètènman nou jwenn plis kolaborasyon e bò kote otorite lokal yo. Pa egzanp nou kapab di Kenskòf se yon modèl nan sans sa. Yo jwenn pou rann yo kont efektivman gen yon obligasyon pou yo pou yo kolabore avèk fòs de lòd yo, san sa donk se se sè le kawo. Donk vwala, donk se rezilta li kòmanse bay, l ap kontinye bay e viktwa se pou la majorite de la popilasyon e li pa lwen l ap vini. Menm si pa gen anpil materyèl, pòtpawòl n ta mande pou ta nan reyinyon, pwochèn reyinyon w t ap genyen yo, pou te kapab fè yon eksepsyon pou ka sa ke m pral soulve avè w la, soulve li kote ou te kapab poze pwoblematik pou Mirbalè a. Pa paske mwen gen yon apatenans nan Mirbalè, non, se pa, je m'adresse à vous pou m kapab difize yon enfòmasyon ke petèt ou pa konnen. Genyen de polisye ki la, kote yo ye nan Roseau Plaza a, yo gen yon pwoblèm de manje. Yo pa manje. Lapolis la pa okipe de sa. Se lapopilasyon k ap eseye fè l e se Grégory Chevry k ap eseye kolekte lajan. Lè deplase egalman, y ap soufri anpil. Yo yo enpe patou. Sa se menm si se sa depann de gouvèneman an. Men sa pa depann de ou. Men kanmenm ou kapab pale de sa paske il y a des policiers

Pskou. Trè byen, trè byen, m ap fè sa pase. Se jan m sot di w la, batay la li pa p fèt san difikilte. Difikilte yo anpil, yo enòm. E m ap fè mesaj la pase. Men, jan m di w la, malgre tou, lapolis la li pa bese lèbra. Polisye yo yo pa bese lèbra. Y ap kontinye batay. Vwala.
Gon sitiyasyon kap devlope nan dwàn Malpas la depi plizyè jou, kote gang ame yo okipe espas sa, yo fè dwanye yo, ajan dwanye yo kouri, eske lapolis touche de sitiyasyon sa? Lapolis touche de sitiyasyon sa, Kòmandman an kòmanse antre an kontak avèk otorite lokal yo paske pa bliye talè a m sot di w lè yon pwoblèm de tèl anvègi poze lapolis a èl sèl pa kapab adrese sitiyasyon an donk sètènman li gon rezon fè l rive konsa e fò gade tout paramèt yo. Fòk ou analize yo avèk otorite lokal yo ki konnen pwoblèm nan pi byen pase tout lòt moun e pou wè kòman yo kapab adrese kesyon sa dans les meilleurs délais que possible. Donk ke nan les jours à venir n ap kapab kominike ansanm dentèvansyon ki fèt oubyen rezilta travay ansanm dotorite yo pral mete pou yo adrese a sitiyasyon sa.
Monchè trè jèn men trè dinamik, trè pwentu, je panse.